Bonjou tout moun, jodi a la m pote yon video pou nou, video m pote pou nou an li pral pale de kisa ou sipoze fè lè wap travay avèk timoun de 2 zan jiska 5 an. Anvan mwen ale pi fon nan video a map di yon gran mèsi avèk ou menm ki te pran tan ou ki te gade video sa e mèsi e byenveni avèk tout moun. Kite abone ansanm avek chanel la. Mèsi mèsi mèsi mèsi anpil. E ann kontinye grandi chanel la. Ann abone epi voye chak video nou gade voye yo bay yon zanmi yon fanmi. Ok. Sa mwen pral pale de jodi a. Ou menm ki ap travay avek timoun de 2 zan rive nan 5 an. Pran anpil prekosyon de sa. Paske. De jou an jou, nou wè gen paran ki mennen timoun yo ale nan dekè, epi y ap konplennen, y ap di konsa, yo mennen pitit yo nan dekè, yo wè sesi, yo wè sela, men pa gen okenn pwofesè ki rele yo, ki di yo tèl bagay. Pran prekosyon ak sa. Ok. Sa m vle di, se ke nou konnen gen timoun ki dezan, twazan, katan, ki stil nan daypè. Pa egzanp, ou al chanje yon timoun, lè w rive, ou wè timoun nan gen yon mak sou li. Men, pandan paran an pot timoun nan vini maten an, paran an pa di moutre l pa te desann. Lè w ap chanje timoun nan daypè, rele yon lòt staf, fè l vin gade, fè l vin gade, fè l vin gade. Pa tann li, menm èske w wè sa, jis rele yon moun, kèlkeswa rele, rele yon moun, kèlkeswa nan nenpò, kèlkeswa nan klas, menm si l pa t nan klas pa w la, rele li, fè l vin gade. Epi lè nou fini, Ou la fè timoun nan lave men ni epi ou lave men ou tou epi ou antre nan sal la epi m pa konnen gen pwogram si se gen pwogram m pa konnen eske yo mete yon telefòn la pou pwofesè yo kominike avèk paran yo oubyen pwofesè yo gen dwa gen telefòn gen telefòn pa yo men yo itilize yon lòt nimewo tankou Google yo itilize yon lòt nimewo pou yo ka kominike ansanm avèk paran yo. Wap chèche yon timoun taypè ou wè li gen yon mak sou li, premye sa w fè, ou rele yon lòt staff pou li vin gade, pou l vin gade mak la. Lè w fini ou antre nan, lè w fin fè tout bagay sa yo, ou lave men w, ou antre, ou lave men w, ou lave men timoun nan, ou antre nan klas la, ou rele paran. Ou gen dwa rele paran oubyen ou voye yon, ou voye, ou ekri paran, ou ekri paran, ou fè paran konn sa. Gen paran kap di konsa wi li te wè li te konnen ke li te wè mak la sou pitit la men pitit la soti avèk mak la depi lakay li e gen paran ki ta kap ou konnen gen paran kap di yo non pitit li pat gen mak se si se la e sa fè nan sa ou sipoze pran ou sipoze pran anpil prekosyon nan sa. Kòm mwen menm k ap travay avèk timoun, ou konnen, mwen k ap travay avèk anpil, k ap travay avèk timoun, ou konnen. Lè nan moman sa yo, depi m wè yon mak sou yon timoun, premye sa m fè, m rele kè, oubyen m konn rele de moun, m konn rele de a twa moun m fè vin gade. M fè vin, m fè vin gade. Lè m fè vin gade a, epi lè mwen rive, lè mwen rive anndan sal la, premye sa m fè, m pran telefòn mwen, epi m ekri tèt, m ekri paran an. M di m dadadadada, m di l men sa k pase, ebyen si se pa rap di konsa ok, ti pipit la te genyen l deja, ok. Vrèman pran anpil prekosyon nan sa, ou menm k ap travay avèk timoun, ou menm k ap travay nan dekè oubyen gadri, jis pran anpil prekosyon nan sa. Epi pa panse ke nou menm, gen anpil moun ki panse moun k ap travay nan gadri, nan dekè, Yo panse se jis vin pran timoun yo, vin mete w la tankou pwofesè, moun k ap travay ak timoun nan pa fè anyen avè l. Non. Nou gen pou nou fè assessment ansanm avèk timoun yo pou nou wè nan ki nivo timoun yo ye, èske yo nan nivo wo oubyen yo nan nivo ba e ki sa lè nou konsa, lè nou fin fè tout assessment sa yo nan fen ane a pral gen yon pil bagay, pral gen pral gen tankou yon reyinyon ki fèt antre paran yo epi avèk paran timoun nan. Ou menm k ap travay nan, ou menm k ap travay avèk timoun, jis fè anpil prekosyon nan sa, jis pran sa oserye. Kèlkeswa mak ou wè sou timoun nan, jis fè paran timoun nan konn sa. Oubyen timoun nan pa santi li byen, jis pale sa ansanm avèk Boss travay ou a epi boss travay wap dou a kisa pou fè epi fè paran an konnen. Mwen espere ke an menm tan tou pa bilye si w bezwen achte cocktail ou bezwen achte kremas ou ka kontakte mwen. Ou byen ou gen dwa ale sou tiktok ou byen ensegram ou Ou ekri Telly cocktail wap jwenn tout bagay. Map mete yon fre nan video a mwen swete ke video sa edew kom yon kom yon moun ki ap travay avek timoun de 2 zan rive nan 5 an ou byen nan 3 mwa rive nan 5 an. Nou espere ke ou gade video sa epi na rewè de yon lot video anko.